So, nan videyo maten an, nou pou ale gade yon ti eleman ki... Parèt trè teknik men kan menm li enpotan ke pou mwen kapab atire atansyon nou sou li. Paske malgre jan nou presize li ke objektif premye a se Mache pou sante nou, se vin gen disiplin pou ke nou kapab kenbe kò nou an sante, paske sante se pi gwo richès ke yon moun kapab posede. Men neyanmwen, wap fè yon envestisman pou achte tenis yo, epi gen posibilite pou fè kòb avèk Stephen, Donk aranje w pou w fè maksimòm ke w kapab fè an tèm de retou ekonomik. Paske lòt bagay ki pral ede w genyen disiplin, li jis depann de Stephen. Stephen. Bon ensitasyon yo, dayè m kwè ke se youn nan bagay kòm ensitasyon ki ase enteresan se retou la. Donk si ou estime ke ou ap mache menm si ou gen enèji, le mo d'enerji sèlman li li trè siyifikatif paske li di ou a ou gon enèji pou boule la a ou pa ka kite l gaspiye. Le maten depi lè a pa rive, depi 9 è pral rive M gentan di tèt mwen ah m pral gen enèji depi 3 zè pral rive sim poko mache m di ah m pral pèdi enèji donk sa vle di ke enèji yo itilize ekspresyon an mo a egzakteman kote ke ou bezwen bay kò w enèji mete enèji sou ou pou w kapab fè sa w gen pou fè right so now lide se ke

So, enfòmasyon yo te limite. Ok? Donk li mande ke ou menm ou fè pwòp rechèch pa ou nan tout pwojè dayè euh, ke ou pral envesti nan pwojè kripto monè. Li esansyèl pou fè pwòp travay pa ou la. Rechèch enpòtan, enpòtan. Donk sou nan pwojè a, an di egzanp Stephen, si nou pa gon angajman reyèl, non sèlman pou nou mache,

M poko gen jèm level 5 nan youn nan jèm yo men m gen jèm level 4 ok ke m achte pou 300 GMT ok donk 300 GMT m ap achte look avèk li m ap achte rezilyans avèk li ok donk mentenan m pa fè GMT e rezilyans lan li menm li jisteman ede w peye mwens nan reparasyon. Ok li ede w peye mwens nan reparasyon. E ou sonje m te di sa nan yon videyo, lè w mache avèk tenis lan, fòk ou repare l e mentnan fòk ou restore l. Ok gen reparasyon e restorasyon donk tou sa yo, yo pran GST sou li lè ou menm w ap fè reparasyon e restorasyon ok. So sa ki rive n ap tou di l tou nou pa fè videyo yo. nan yon òd n ta ka di denpòtans de fòmasyon oubyen nan yon òd ase metodik pou n di ke n ap soti 1 pou n rive 2. Nou fè videyo an fonksyon de eksperyans ke nou fè o jou le jou. Yè, mwen ouvri 3 mystery box level 5, I mean level 6 ke n te genyen. Ok, n te gen 3 mystery box level 6.

Si sa n ap chèche se kèlkeswa sa ki ka ban nou plis jèsti a, nou enterese avèk li. Men, e sa fè m ap pale de kesyon teknik la, pou mwen rive fè 3 mystery box sa yo, mwen bezwen o minimòm, itilize look ke m te genyen lè m ap mache kounye a mwen pap mache pou m fè JST ke m ka fè 300 mwen mache pou m ka fè look sa vle di m itilize yon lòt tenis ki gen 550 look ke m te gen ladan li epi

Nan 3 jou sa yo m ta fè 900 ok donk sa vle di si mwen vin fè 800 konbyen donk se kòm si menm fè pèt ok menm fè pèt èske ou konprann men lèm te fè kalkil la m te wè ke kan menm li te rapòte o mwen 4 jst sa alright so sa se aspè teknik la ke m te vle vreman atire atansyon nou pou konprann ke

Nap gen yon ti video demen an, nou poko konn de kisa nap pale egzakteman, men pa bliye nou se stependis ayiti let's go!